Beni swa letènèl, viv Jezi, ke la pè e la gras de Dye swat avèk vou, ke la men de Dye swa su vou, ke la pwisans de Dye swat avèk vou. Lè è ta la priyè.
Ke Bondye beni ou, ke Bondye fòtifye ou. Nou antre lakay ou nan lè sa
Ansanm nou prale devan le trône de la gras
Nou renmen w anpil nan lè sa la vre nou salye ou nan non Jezi Kòman ou ye menm
Ou menm kap di moun pa di w bonjou mwen jodi a m di w bonjou nan lè sa la priyè Bonjou ke Bondye beni w Kòman ou ye zanmi m Kòman ou pase jou yo Kòman ou ye avèk batay yo Avèk Seyè a nou la nap lite. Pou nou n te ka pa la
men pou Bondye li pa lage n.
Mwen salye chak moun kap tande nou nan lè sa, kèlkeswa nan peyi wap tande nou, o Zantiy, nan le Karayib, an Amerik di Sid, an Amerik Santral, moun Brezil yo. Kote moun chili yo ke bondye beni n. Moun ekwatè yo ekwatè souple lajantin le venezuela ke bondye beni n le eta lapriyè sèvitè w frè ebèl
zanmi nou yo etazini zanmi etazini nou yo humm ou menm ki nan florid ou menm ki nan. Nenpòt state ou ye a ou ta vle rankontre ak sèvitè ou. Ou ta vle yon touche, ou ta vle yon lonje men, ou ta vle m di yon pawòl sou lavi ou. Mobilize n ap voye adrès la ba ou. N ap nan Fort Lauderdale e n ap fè yon rive Jacksonville ou vizit Eklè men se Fort Lauderdale n ap ye. Dimanch pou dimanch, humm 10 pou 17. Charyo levanjil la ap debake laba Charyo la glwa de Dye Charyo la gras de Dye Levanjil La revelasyon Tèm nan m tande se labondans wi la Labondans Abondans de Dye pou le kwayan Eske jan w ap viv la Bondye kontan? Humm m pa konnen vini wa tande wa konnen ke bondye beniw zanmiw frè bèl zanmi ki an frans yo m pa bliye nou non zanmi kanada yo m pa bliye n meksik meksik frè jòdanèk meksik ke bondye beni n zanmi nou yo ki an frans la swis zanmi litali lespay lalmay. La Turquie nou gen moun tout la, la Hollande nou gen moun tout la, Belgique ke Bondye beni nou tout kote an Europe nou salyew, nou salye zanmi nou yo ki an Afrique, zanmi nou yo ki an Asie, Vietnam, Japon wi lè tan lapriyè jis la wi, Bengladesh. Ke Bondye beni n, ke Bondye beni nou zanmi Oceanie yo, Sydney, Le Temps de la Prière. Jodi a nou gen yon zanmi nou ta vle fè salye nan Le Temps de la Prière. Yon moun ki trè spesyal pou nou, trè chè pou nou. Moun wap renmen l nan Le Temps de la Prière. Depi se kote Le Temps de la Prière rive, zanmi sa rive tou. Menm si w pa wè l ou pa tande l, li la an background. Li la under cover. An anglè yo ta rele sa yon back seat driver menm si w wè m ap chofè ap kondi men gon lòt k ap gide l. Lè ta lapriyè l pa kon sa non gen yon men k ap mennen nou, la men de Dye men gen lòt moun ankò k ap pote nou k ap sipòte nou. Ee wi lè ta lapriyè lè ta lapriyè. Ou ta renmen konnen moun sa? Jodi a, nou gen lonè an, nan lè tan lapriyè pou tande sèvant Bondye a, sè Ebèl, madanm sèvitè ou. Nou pa pou kont depi Bondye te rele nou, li te mete sèvant sa bò kote nou pou ede nou nan moman difisil yo, li pa lage nou. Li pa lage nou ditou ditou, li pa lage nou. E jodi a nou gen onè pou nou prezante ou sèvant sa, yon sèvant Bondye, yon madanm. M pa konn kòman m ta dekri l non. 8 pitit, e pa t ditou fasil, nan de kondisyon difisil. Men Bondye pa t kite sa konsa, Bondye te soufle sou nou. Jodi a, si w gade foto nou, n ap pakouri lemond, anpil moun ap konnen lè ta lapriyè frè Ebèl. Men gen youn ki dakò soufri pou nou, pou ministè a vanse. E se li n ap prezante w jodi a. Sè Ebel ou nan lè ta la priyè ke Bondye beniw nou salyew nan non Jezi. Amen nou salyew sèvitè Bondye nou di Bondye mèsi di fè ke nou gen posiblite jodia pou nou entèvni nan lè ta la priyè e nou salye tout manm lè ta la priyè nou diw ke Bondye beniw e ke Bondye kontinye beniw. E n ap fè yon rektifikasyon pou nou menm lè manb, lè tan lapriyè. E m ap mande w pa janm abitye avèk, se yon emisyon l ye, pa janm abitye avèk emisyon sa a pou w di ke wi w te tande priyè sa a deja. Men chak lè w tande priyè yo, yo gen yon pwovizyon yo pote. Yo gen yon solisyon yo pote avèk chak pwoblèm moun gen nan tan sa a. E rete konekte. E m kapab di lè tan lapriyè an se konte a ou menm ou se branch ka ki ki konekte ladan l. Toujou dakò pou branche nan konte sa a e ou p ap regrèt. Bondye beni w. E rete ak lapè de Dieu. Bondye beniw sèvant Bondye Bondye beniw e nou swete yo tande a mon entendeur salut e nou ta poze w kesyon wi sè Ebel kòman sa ye menm pou depi lè lè ta lapriyè se vre le mond ap tande lap beni map tande temwayaj jis maten moun ap voye nan lè ta lapriyè se bagay terib Bondye lè ta lapriyè pap dòmi Men ki sa lèt alapriyè pote nan vi pa ou? Se vre, se mari ou, se sèvitè ou, zanmi ou k fè li, e stidyo a lakay ou li ye. Men kòman sa, ki sa sa pote pou ou de nouvo dan lavi kretyèn? Amèn!
Menm jan sèvitè a di ou ke stidyo a se lakay la li ye vrèman. E si n ta pran pale yo nou, lè sa pa t ap sifi. Li pote anpil, anpil, anpil, anpil bagay pou nou. E li fè nou apwoche pi pre Bondye plis ke jan nou te ye deja. Lè ta la priyè n kapab di se yon, non sèlman yon soulajman, se yon remèd, se yon medikaman. Li ede nou anpil. Leswa lè n fin kouche se li nou tande. Pafwa nou konn tèlman fatige nan jounen an, Lòske n al kouche, nou konn pase l anba grawonn pou n ap koute l. Li pote anpil pou nou, anpil chanjman nan vi nou. Se Bondye ki fè l konsa, nou pa ka di anyen e nou pa ka repwoche de sa k fèt la. Lè yo t a lapriyè, m pa ka idantifye sa l ye pou mwen nan kay la, pou timoun yo e pou mari m spesyalman. Li vo anpil pou nou, menm jan otè a di, yon bagay ki vo plis pase lò. Bondye fè l pou nou. E nou di sèvitè a nou, nou toujou konekte, e Bondye ap kontinye fè yo plis bagay ke sa toujou. Bondye beni nou. Amen amen amen
wi nou dakol nou kontan tande sa. Lè Talapriyè pote pou ou spirityèlman, li ede ou rete konekte avèk Bondye. Men, otreman, men kisa ou benefisye ankò nan lè Talapriyè a plis ke sa? Ou gen mari ou ki pa gen tan pou ou, kap kouri moute kouri desann. Se vre Bondye konsole ou spirityèlman.

Apre, tout rès yo ap vini padesi. Nou kapab di, lè tan lapriyè, non sèlman l pote pou nou nouriti espirityèlman, li pote l fizikman, materyèlman, li fè tout bagay pou nou. Kapab di, lè tan lapriyè, li pran je n, li tout. Ap akote de espirityalite a, li tout pou nou. Bondye fè l.
Alò, dènyèman gen yon sèvant, yo voye lè tan lapriyè ba li. M pat menm Ayiti menm, Brezil mwen ye. Epi sèvant lan di, li rele m. M konn tande lè moun rele nan lètal apre pou mande priyè. Sèvant lan annik rele m, li di m, o wi frè Ebèl, ke Bondye beni w. Mwen beni nan lètal lapriyè. Mwen menm m pa vle e nan dil avèk ou, ban m nimewo madanm ou, ban m non l. Pandan m ap pale avè w la, sèvant lan gentan fè transfè lontan pou madanm mwen. M te twouve sèvant sa vrèman dwòl. Lè m di dwòl la, pa negatif, li bon. Ke Bondye beni w. Sa te make m wi, sa te make m. Li menm se, li te panse, li di, mwen konnen madanm ou soufri, mwen konnen nesesite yo, mwen vle voye sa pou madanm ou. Mwen te vle di sa pou nou fè w konprann ke Bondye pa vin beni w sèlman espirityèlman nan lè w te a lapriyè. L ap kanpe avè w nan maladi men l ap mete moun sou ou tou. Nou beni non Bondye pou nou beni non Seyè a pou maten an gen yon sèvitè ki tap di yon pawòl ki make mwen li di li menm menm si li ta dwe travay pou lè ta lapriyè sèlman pou rès vi l li di lap fè sa m sezi hein m sezi yon jèn gason li di li menm li pap sere lajan l nan bank lap sere l nan lè ta lapriyè se pa mwen ki di sa e lè lap di l sa mwen etone paske. Lè tan l ap relè m fè l m voye l bay tout moun, sèke si m ta di yon pawòl konsa, ou t ap konnen l osi. Sa nou vle di, Gen moun Bondye pale avèk kè yo, ki renmen Bondye e ki vle demontre lanmou an pa lè tan lapriyè an. Sè Ebel, nou di Bondye mèsi pou ou dèske li beni ou atravè lè tan lapriyè an. Nou di Bondye mèsi dèske Bondye vin ban nou plis zanmi, nou gen plis moun ki panse avèk nou, nou gen plis moun ki konprann nou. E wi, nan lè ta lapriyè dènyeman, gon sèvant ki sot an Frans, li pote matla pou timoun, li pote rad pou timoun. Ki sa l pat pote ankò? Li pote òdinatè pou lè ta lapriyè. Ki sa ki sa l pat pote ankò? Ki sa l pat pote? Ki sa l pat pote? Li bay bagay, li pote doum, li pote iglou. Dam sa te prèske pote an Frans pou lè ta lapriyè. Ke Bondye beni sèvant sa, li konnen l. Apa gen dènyeman sèvitè a sot an Frans osi, li pote soulye, li pote tenis, li pote mont. M pa p pale, pa fè jalouzi. Sèlman m ap di w byen, anvan w jwenn bagay sa yo lakay Bondye, w ap soufri anpil. Bondye mande dabò pou l wè èske w renmen l dabò anvan l ba w bagay li yo. Matye 6, 33, Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Sèye Bell di yon dènye mo pou n tèmine. Wi nap di tout manm lè ta lapriyè yo ret branche lakay Bondye rete non sèlman li son sewòm lè ou branche l nan venn ou e ke li efikas li baw fòs e li remonte moral ou e m swete ke nou rete la non sèlman la pandan ke wap tande lè ta lapriyè. Fè dè ve. Non sèlman ve yo epi lèske ve yo reyalize, ou va di Bondye mèsi, e ou va voye temwanyaj yo, e moun k ap tande yo va beni, yo va edifye, e yo va mande pou yo branche nan lè tan lapriyè. Bondye beni w. Ke la pè de Dye swa su vou, avèk vou e an vou, se frè ou, sèvitè ou, zanmi ou, Frè Ebèl, lè tan lapriyè. Nou viv pou sa, n ap mouri pou sa, nou soufri pou sa. Si nou souri tou, se nan liy lan nou souri. Lè tan lapriyè an, ou ta etone l, nou apèn sot Brezil, nou poko gen 15 jou, deja le 26, je kwa se te le 26, nou antre Ayiti, le 26, nou antre Ayiti, alòske men demen n ap gen tan pran wout ankò pou Etazini pou n al preche laba. Se wout lan sa, nou soufri, nou soufri. Gen moun ki panse moute avyon an son elevasyon li ye. Wi, ladan l gen soulajman, men osi gen de mank osi. Nou pa jwi fanmi lan, fanmi lan pa jwi nou tou. Men Bondye konn konsole moun. N ap mande ouvè Bib ou avèk nou nan Mak chapitre 8. N ap kòmanse yon seri jodi avèk ou, Lenpòtans de lam.

Que servir est-il à un homme? Que sert-il à un homme? De gagner tout le monde s'il perd son âme. N antre nan lòt dosye la nan lèt a la priyè. Ki sa sa ta sèvi ou si w bay gwo temwayaj yo pou w pèdi nanm ou? Que donnerait un homme en échange de son âme? Jezi nan pakou l pale de anpil dosye, l pale, l pale, l pale, l pale. E Jezi rive la a. Jezi pral fè yon diskou, m ta renmen w tande l. M ta renmen w tande nan jan m ap mete diskou a pou ou sa Jezi di. Jezi di, Ke sèvtil a enòm de ganye tou l mond si l pè son nanm? Ke donnerai un homme en échange de son âme? Jezi vle prezante la a yon balans ki gen de plato. Li pral peze sa k pi lou. Kisa l mete nan chak plato yo? Li mete nanm lòm nan nan youn, apre sa l mete Tout lajan, tout richès, lò, dyaman. Mwen menm nan peyi m pase depi 2014 nan ap vwayaje pou peyi m mete pye bagay m wè bagay m wè m wè bagay eeh lafrik lewòp lamerik m wè bagay m wè mwen wè wi jezi di ou ta mete tout sa yo nan yon plato tout tout bank fon monetè entènasyonal tout izin kap fè lajan nan mond lan ou ta mete tout ou ta mete pari ou ta mete wòm ou ta mete tokyo ou ta mete nouyòk. Ou mete Miami, ou mete Los Angeles, ou mete eh, California, ou ta mete, ou ta mete Montréal, ou ta mete Toronto, ou ta mete Vancouver, ou ta mete kibò a Munich en Allemagne. Ou ta mete tout gwo kote ou konnen yo. Barcelone. Bon, m pap ka site tout gwo kote gen sou la tè non. Ou ta mete tout nèt, tout la tè nèt, tout richès gen nan mond lan. nan yon plato epi ou mete nanm yon moun, lè l di nanm nan li pa bezwen konnen entèlektyèl, li pa bezwen konnen moun fòme, moun etidye, moun pa etidye, li se pa sa k pral bay nanm nan valè non, li pa pale de moun diplòm, li pa pale de ras ou soti ki koulè ou, li di nanm. Sèke depi moun nan gen nanm, ou ta pran yon grenn nanm. Ou ka pran nanm yon moun fou, moun yo di k fou lage nan savann yo, li gen nanm tou. Ou ka pran nanm yon moun ki nan prizon, ou mete l nan yon lòt plato a. Jezi di nanm nan koute plis, li peze pi lou ke tout richès sou latè. Yon nanm. Èske w konn enpòtans nanm ou? Gen moun k ap mande sa k nanm lòm nan. Lòm nan se yon, gen de teorèm, gen yon teorèm ki prezante lòm nan kòm de pati. Pati vizib e envizib, pati fizik la kò a ou ka manyen, pati envizib la yo di se nanm. Gen yon lòt ki trete l ki di se trikotomi, gen dikotomi ki prezante lòm nan vizib e envizib, la trikotomi prezante lòm nan an 3 pati, lespri, lam e le kò. E l prezante l an 3 pati. Lam, yo di sè le sant de lemosyon, sè le sant de lemosyon, lam, se, se, se, se lòm menm an swa. Paske, am, yn fwa ke lòm nan kò fizik la mouri, e, yn fwa ke nanm nan soti kite lòt la, epi yo di, entèl mouri, menm si kò a la ak tout bèl soulye, bèl rad. Jezi mande, èske w konn pri yon nanm? Le kò è mòrtèl men lam è imòrtèl. Men frè ze sè, Jezi konnen byen, se sèl Jezi k di lè pwofèt pa di l, la lwa pa di l, Moyiz pa t di nou sa a. Eske w konnen enpòtans nanm ou? Nou kòmanse avèk ou jodi a avèk seri sa a, L'importance de l'âme. Mon ami. Kote ou wè w Lala, ou son pèsonaj imòtèl, imòtèl, lè nou di imòtèl, eskize, alò etènèl, eskize nou t ap di, etènèl, swa dan le paradi swa dan lanfè, ou etènèl. Sa vle di pa p janm gen yon destriksyon ou menm vreman. Ou kapab al nan lanfè pou peye sa ou te fè, ou kapab retwouve w dan le paradi selon sa ou te fè, men ou la a, ou la a. E Jezi mande pou bay enpòtans a nanm ou. Jezi vin mouri pou nanm lòm nan. E sa k fè Jezi te di, Pè sa k ka touye nanm nan, men ou pa bezwen pè sa k ka touye kò a. E sa k fè w wè pifò disip Jezi yo tou yo touye yo. Pou yo, sa pa t yon pwoblèm. Apot Pòl di, Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Lanmò se yon benefis li ye pou li paske l sove nanm nan, li mete l nan men Kris. Èske nanm ou gen enpòtans? M sonje nou rankontre ak pastè Amel Lafleur pandan nou t ap fè yon ti dyalòg. M te di pastè Amel m pa gen de nanm. Pastè Amel di, O! Kote w jwenn pawòl sa a? M di, Wi, se yon sèl nanm mwen genyen, si m pèdi l, m pèdi nèt. Konbyen nanm ou genyen? Si w gen yon sèl nanm, ki sa w fè pou li? Mwen menm m ap di w pandan m ap pale avè w la, si w gen yon sèl nanm, remèt li bay Jezi. Se Jezi ki ka sere nanm, se Jezi, ou wè labank sere lajan, nan zafè nanm li menm se Jezi ki jere sa. Si w gen yon kò, glwa a Jezi, amèn. Si w gen yon kòfrefò ou ka lage nanm ou, se bay Jezi. Men frè e sè, m pral priye pou ou pou m mande Bondye ede w konprann enpòtans nanm ou, ede w konprann valè nanm ou. Lè w konprann valè nanm ou, menm si w ta malad ou poko geri depi nanm ou byen, sa pa pwoblèm. Menm si w pa ta gen manje, w pa ta gen richès, depi nanm ou byen, ou pa gen pwoblèm. Men, se bagay dwòl wi lè w ap byen manje epi nanm ou pral nan lanfè. Lè w pèdi nanm ou, an n ale kot Bondye. Se kòmansman wi jodi a, nou nou lanse l, L'importance de l'âme. N ap gen tan trete l avèk ou. Se an n apwoche kote w nan lè sa a pou chak manm Lè Talapriyè an, kèlkeswa non yo, kèlkeswa kote yo ye, kèlkeswa yo konprann ou pa. Nou apwoche kote w nou ba w glwa dèseke yo gen yon nanm mèsi dèske nou gen yon nanm e Jezi mèsi anpil dèske m lage nanm mwen ba ou Seyè nou di w mèsi dèseke nou pa p pèdi mèsi anpil Bondye dèseke gen moun ki gen anpil bagay. ki plen bagay, ki gen anpil renome, men nanm ni ap gaspiye. Si jodi a l mouri, nanm ni al nan lanfè. Seyè, men nou nan men w, nan lè ta l aprè nou di w mèsi e chak moun k ap tande m la kounye a. Seyè, ede yo bay nanm yo valè. Gon lè, manje w ap manje jodi a, kò a gen pou depoze, men otè a di, e yon lè lang pa li va fin pale kò l nan tonbo, lwanj Jezi la chante avèk nanm nan. Seyè, men nou nan men w nan lè sa a. Nou mande w padon pou tout moun ki te fè nanm yo mal, ki te tonbe avè l nan sitiyasyon yo pa t dwe tonbe, ki te fè bagay yo pa t dwe fè. Men n ap mande w fè gras a tout moun ki bay nanm yo valè e enpòtans. E n ap mande w fè nou gras, Pè Sen. Fè sèvant ou gras ki t ap pale nan lè tan lapriyè kenbe nanm li pi pre w. Seyè, n ap mande w, Pè Sen, ede nou. Pa lage nou, kenbe men nou. Nou mande w padon pou tout sa nou te fè ki te ka koz nou elwanye w. Seyè, nou mande w gras nan lè sa. Ede nou bay nanm nou valè. Jezi vin mouri pou nanm nou. Jezi vin mouri pou nou kapab gen lavi etènèl. Men, anpil moun pa konprann sa. Ede nou nan lè sa, nou menm pou n bay nanm nou valè. Si Jezi vin mouri pou nou, e pa foul fou, e pa distrè l distrè, men nou menm tou fò n bay sa valè. Enben nan lè sa, Seyè, e avèk kestyon sa, Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Gen moun k'al kay dyab k'al bay nanm yo, k'al bay pou yo menm pou manje, k'al bay kò yo, bay, bay tou yo pou manje. Tout ce que le diable donne, il le donne au prix de, de, de l'âme de celui à qui il a donné. Chak bagay dyab la ba moun se nanm ou l pran. Alòske yo pa konprann sa a, yo gen yon bagay ki trè chè nan men yo. E al revele yo enpòtans nanm yo nan lè sa a. Seyè n ap mande w beni chak moun k ap tande nou la a, geri chak moun k ap tande nou la a, delivre chak moun k ap tande nou la a, debloke chak moun k ap tande nou la a, rezoud pwoblèm yo o non de Jezi amèn amèn bay Bondye glwa non rezoud pwoblèm yo k ap tande nou la a, fè kè yo kontan k ap tande nou la a, chase tristès yo k ap tande nou la a. E bay yon temwayaj apre priyè sa a, Men, Seyè, n ap mande w, nanm yo, li pa negosye. Nanm yo pa negosye. Dànyèl te dakò pou yo lage l nan tou lyon, menmsi lyon te manje l zafè, men nanm ni l pa t dakò al adore fo dye. Twa jèn Ebre yo dakò al pran dife pito, tanpri yo pa sèvi Bondye. Moyiz te vle rete nan men Bondye, li te dakò soufri pou sa. Seyè, ede nou! Pou nou konprann enpòtans nanm nou, pou nou resantre lavi nou sou Kris e nou pap manke baw glwa. Mèsi dèske ou te avèk nou nan lè sa wap pri nan dèske dèske ou tap mete so pou nou e mèsi dèske ou pral bay temwayaj o non de Jezi nou priyew amen ke Bondye beniw se te lè etan lapriyè frè Ebel pataje priyè sa avèk tout zanmiw yo ale sou YouTube onction TV one lè etan lapriyè.